pa zafem se djaz moman zafem ap fon paket lobey deyo a la zafem se selman de zafem tout moun ap pale malgre gen anpil album ki soti pandan ane sa ki se ane 2023 e gen 27 album ki soti deja mwen menm mwen kontrole sa trè byen gen pa mal de 27 album ki gentan soti pandan ane 2023 zafem djaz sa nou konnen ki konpoze pa Dener Ceide e Reginald Rangé enben yo te gen pou te fè grand première yo se nan mèl Rose ballroom enben ki sitiyel dirèkteman Du kote de New York nan lakou Etazini, ebyen sòti an fèt tout bagay byen pase, sa vle di la aprè sòti sa la moun pral renmen zafèm plis sitou avèk la mizik di moman ki se Le Plein. Men pa kont pandan ke nou tout renmen zafèm gwo pakèt bagay ki tap pase andan zafèm ke yo pat konnen ke mwen menm tou. Hey m pat konnen men jiska prezan la gen bagay kap pase anndan zafem ou pa konnen ebyen nan ti video sa nou vin pote tout pou ou donk si w ta renmen konnen vrèman ki bagay ki te pase ki tap pase anndan zafem ki koz yo pat janm te ka soti album donk de 3 zan de sla ebyen ou pral konn sa nan video sa nap pwofite le tan e Pandan nou pral vini avèk tout enfòmasyon yo pou ou, nap pwofite de tan poun pata e poun voye yon gwo salitasyon spesyal la pou tout abòne m yo pou tout fanatik BP Chen Official yo e nap remèsye tout moun ki abòne deja e moun ki poko abòne yo tou donk nou envite ou abòne avèk chanèl la pou pa rate okenn videyo donk se meyè fason tou ou kapab ankouraje m tou donk poum pwofite pote enfòmasyon pou ou donk sou la mizik ayisyèn e dan le mond antye e nap toujou pote enfòmasyon pou ou tou. nan afè foutbòl men jodi an la nou vin pale de zafèm nap retounen bak nan yon ti tan ankò. Zafèm ke tout moun konnen ki se yon djaz konpa ayisyen ki se yon djaz purement haïtien ebyen nou konnen zafem li pran nesans se te yon 28 mars 2019 par le guitariste, compositeur, chanteur et le maestro Dener Ceïde ansyen manb du groupe Tabou Combo donk akonpanye de Co-fondateur, donk le chanteur Reginald Cangé, yon chanteur ke tout moun renmen anpil, donk yon vokalis donk ke tout moun konsidere kòm meyè vokalis donk nan HMI an, nan konpa a, donk ebyen se 2 mesye sa yo ebyen ki mete ansanm pou yo fòme gwoup sa ki rele Zafèm. Ebyen Yo te sòti yon premye premye e mizik donk premye mizik sa yo te sòti l ebyen se te le 17 oktòb 2019 ebyen ki entitile Savalou ebyen yon mizik ki genyen aktyèlman map pale w avè w an la donk 2 milyon pwen 912 mil 319 vyou sou youtube donk. le 5 mars 2023 yo ta pral sòti yon album ebyen ki gen pa mal de 16 tit la dann donk nan December 2020 e zafèm ta pral sòti yon dezyèm tit swa 1 an aprè ebyen se te 5 December 2020 ebyen yo ta pral sòti mizik sa ki rele ala de ka ebyen yon mizik ki gen apeprè de 8 milyon 101 mil Donk 643 views sou youtube. Donk anpil bagay ke ou pat konnen sou zafem nou vin potel pou ou. Donk nap raple w ke peyi dorijin nan donk se ayiti epi janr mizikal la li se konpa epi ane aktiv zafem ebyen se 2019 ebyen li travay sou label sa ki se zafem LNC epi Dener Ceïde production e pa kont Zafèm genyen kòm enfliyans Tabou Combo, Mack Drum Band epi Kassav epi ankò yo genyen Manno e Chalmay ebyen yo se enfliyans gwoup sa ki rele Zafèm. Men, m ap raple nou ke yon gwoup mizikal Li pa ka sèlman konpoze de de moun. Li pa ka gen de manb ladan l sèlman. Yon gwoup mizikal, li ka konpoze de senk, uit, dis, kenz, sèz manb ladan l. Ebyen, se de sa, se sa ki pi enpòtan ke nou vin pote pou ou nan videyo sa a. Ebyen, tout lòt manb akonpanye de fòmasyon mizikal sa a. Moun ki fè koral, gitaris, donk, e apa Cordelineseid ki se premye gitaris jazz la. Ebyen, nou vin pote. tout pou ou nan videyo sa a. Donk, pou rapèl, apre ke Jazz la te fin fonde an 2019, m ap raple nou ke yo pot ko janm prezante piblik lan Jazz sa a ki se Zafèm. Yo ta pral sòti yon komini-e, yon ko, yo ta pral sòti yon kominike de près, donk pou yo te prezante Jazz la bay gran piblik la, Malgre yo te sòti premye mizik yo ki se Savalou donk an 2019, donk yo te fin fòme djaz la se te nan mas, men yo te pran tan pou yo te sòti yon mizik ala yo ta pral sòti l se te jis nan fen ane 2019. Pòkont, ebyen, sa k ta pral pase aprè kominike de près sa a, Zafèm, ebyen yo ta pral prezante l bay gran piblik la se te le 3 jiyè 2020 Zafèm te fè yon konsè virtuel ebyen yo te fèl an dirèk nan studio nan studio ALC ebyen se te du côté de New York toujou men dans la ville de Queens New York donk le 25 novembre 2021 ebyen la sortie de ce deuxième opus a été suivie d'une tournée médiatique en Haïti et O sud de la Florid malerezman ebyen yo te anonse ke yap sòti l li pat sòti ebyen li ta pral sòti se te jis an aprè donk zafèm sòti premye albòm ni yon albòm ke anpil moun tap tann ebyen le 5 mai 2023 donk albòm sa ki rele las ebyen aktyèlman la kap fè anpil pale de li zafèm te genyen pou yo te fè sòti yo ebyen nan New York Ebyen, pli presizeman nan Melrose Ballroom, ebyen yo te genyen pou yo al fè premyè sòti yo, sa vle di, lè m di premyè sòti yo, donk grand première yo, ebyen 8 jiyè 2023, ebyen nan New York, ebyen resepsyon piblik nouvèl albòm nan ap tann nan, yon albòm eforik, ebyen se te yon bagay ke m pa konnen ki sa k te fèt, donk kanmenm tout moun t ap rete ap tann albòm nan, ebyen mesye yo yo sòti, yo fè lòbèy. e yo kraze Nouyòk plat e ankò tèlman te gen moun ki t ap achte tikè te vin pa gen tikè ankò yo te oblije pwograme yon dezyèm jou pou yo kapab sòti ebyen ki se dimanch 9 jiyè k ap fè dezyèm sòti yo toujou nan menm klèb sa a ki se Melrom Ballroom kote Zafèm pral kontinye fè lòbèy Zafèm. Donk gen yon pakèt bagay kap pase ke anpil moun pa konnen enben nan video sa nou pote l pou ou jodi an. Yon bagay ki tap pase anndan djaz sa ki fè anpil moun tap tann djaz la, djaz la pat janm te ka sòti ebyen se yon bagay nou pa ta swete ke repete nan Zafèm ankò men malgre se yon bagay tou ki toujou fèt nan milye mizik ayisyèn nan. Zafèm te gen youn, sa se youn nan pwoblèm Zafèm te genyen enben te gen yon pakèt mizisyen, mizisyen ki te. ki te ansanm avèk Zafèm ki te lè yo te fèk sòti ki te fè Savalou ansanm avè l donk mizisyen sa yo yo pa nan Zafèm ankò nou pral pote tout non yo pou ou nou pral pote tout non mizisyen sa yo pou ou sa vle di pi fò mizisyen w wè k avèk Zafèm nan moman la se pa ansyen mizisyen yo te ye sa vle di tout se nouvo mizisyen sèlman ki fè albòm sa ou wè ke Zafèm ap delivre ba nou la jounen jodi a nan twazyèm pati videyo a n ap vini avèk non. Tout nouvo mizisyen yo e non tout ansyen mizisyen ki te la e ki te gentan kite Zafèm y al fè wout yo ki te koz Zafèm te kòmanse andikape ebyen erezman pou yo yo repran baton yo epi yo leve mache epitou se konsa jan w wè bagay yo y ap mache byen pou yo nan moman. Mizapar 2 Kofondatè sa ki se Dener Ceïde, donk kofondatè, gitaris, chantè, konpozitè e le maestro de cette formation musicale Zafèm, akonpanye de Reginald Cangé le deuxième ou ankò le cofondateur, donk Reginald Cangé, nou konnen Reginald Cangé te pase nan plizyè djaz, donk li te pase nan Zenglen, li te fè djaz pa l ki rele Fasil, Reginald Cangé te fè, te pase nan lòt djaz avan l te menm vin nan Zenglen. Donk e nou pa raple m vreman men e nou pote pou ou ok nou pote pou ou lè nouvo manb donk lè manb aktyèl de se gwoup aprè Reginald Cangé epi Dener Ceide ke nou konnen ebyen nou genyen la ansanm avèk nou Donk nou gen ansanm avèk nou la ki se tanbourinè djaz la, ebyen tanbourinè djaz la misye rele Jean Cediam e dorestan li gen yon ti non ki rele Ti Yayam. Epi nou genyen Jean Claude Junior Vaval, donk mesye sa anpil moun konn wè l deja, ebyen misye se li menm ki jwe gong pou djaz sa ki rele Zafèm epi nou genyen Yacine. Yacine Boulard ebyen ki entegre djaz sa depi 2019 menm jan ansanm avèk Jean Claude Junior Vaval ebyen se li menm ki se saksofonis djaz la e por kont nou genyen e ansanm avèk nou ankò Peter donk Marvens Dumerjan ebyen li rejwenn djaz sa se pandan ane 2023 la ehe. pandan ane 2023 ebyen li se klavyeris djaz lan, donk lèm di klavyeris sa vle di se li menm kap jwe kibod la, donk se li menm kap lage tout bèl kout kibod nou wè e nan zafèm nan moman epi pa kont nou genyen e nou genyen e Guy Gerson Jules donk Gerson bon se Guy Gerson Jules donk. Li gen jazz la tou, se an 2023, donk li menm li se dezyèm gitaris jazz lan. Donk nou gen Josué Nazaire Jude, donk se an 2023 tou li rejwenn jazz lan, donk se li menm k ap wonfle bass la, tout bèl kout bass kote k ap tonbe nan jazz la, donk se mesye sa a ebyen k ap fè yo. Epi nou genyen ankò Riverson Louissaint. Li vle jwenn djaz la toujou, se an 2023, ebyen se li menm kap kale batri a, donk c'est le batteur de cette formation musicale, donk nou genyen Matou Donald, li vle jwenn djaz la tou an 2023, ebyen li menm li se tromboniste donk djaz sa, epi pa kont nou genyen ansanm avèk nou.

Ebyen an 2023 tolere yon djaz sa li se koral li fè epi nou gen Ludwin Joseph e ki jwenn djaz sa tou an 2023 donk se li menm ki se twazyèm moun ki fè koral nan djaz sa ki rele Zafèm rete la toujou nou pral vini avèk non moun ki te la nan djaz la deja e ki te vire do bay djaz la ki te ale yo donk m panse kap enpòtan pou ou anpil anpil. Mentenan. Youn nan bagay ki enpòtan pou ou ke ou pat konnen toujou ebyen se non e donk map raple nou ke se 14 moun ebyen ki ki ki fè manb ak ekipaj djaz la aktyèlman la ke m sot site pou ou donk aktyèl manb yo kap jwe e donk se 14 manb li ye. An tou, sa vle di se yon djaz ki konplè, konplè e konplè. E ansyen manb, donk moun ki te nan djaz la e ki te ale, donk m panse sa yo se te andikap djaz la yo te ye e se sa tou, petèt tou ki te konn koz anpil reta e ki fè ke Zafèm pa t ka fè sa pou l te fè e. pou l te sòti nan lè ke yo t ap tann li, men tou ki fè bonè djaz la tou paske pandan l sòti an, te gen anpil atant e yo delivre yon bèl marchandiz, yon gwo e yon bon marchandiz. Donk, yo te genyen e yo te genyen e dezyèm gitaris djaz la, donk se ansyen m ap pale kounye a, ebyen se te Makarios Césaire. Donk, se ansyen dezyèm gitaris djaz la. Sa vle di yon djaz ki fòme, yon djaz ki fòme epitou djaz la apèn fòme moun gen t ap kouri kite l, Donk sa a se te yon gwo pwoblèm li te ye pou zafè m. Wa imajine yon djaz fèk fòme, apre yo lage yon mizik epi moun ki t ap kite djaz la, se te yon pwoblèm. Donk Makarios Césaire se te dezyèm gitaris djaz la, e Beto ki te ki te fè valiz li. Epi nou genyen Di Michel, donk se te ansyen basis djaz la, donk ki te fè valiz li tou, l ale. E nou te genyen Mozart Louis, donk se te li menm ki te klavyeris nan djaz la, se te se te se li menm ki te konn ap jwe kibod nan djaz la. Ebyen li fè valiz li tou lale. Tout sa yo se te pwoblèm Zafèm t ap konfwonte ki fè ke Zafèm potko ka delivre machandiz li. Ankò yo te gen Jonas, Jonas Imbert donk se li menm ki te batè djaz la ebyen ki ale e ki fè valiz li, li ale. E nou gen ankò Wayne Tucker ebyen se li menm ki te twonpetis djaz lan, li te fè valiz li tou li te ale epi pakont yo te genyen Jovan Johnson ebyen se li menm ki te. twonbonis nan de sète fòmasyon mizikal Zafèm, li te fè valiz li tou lale, erezman pou lè de kofondatè, Dener Ceide akonpanye de Reginald Cangé, yo te gen kouraj e yo te vle fon bagay serye, men sa pa t dekouraje yo, yo te kenbe, yo te kontinye fè sa y ap fè a paske yo te konnen kanmenm fòk li pote yon rezilta, yon rezilta ki pozitif, enben li pote l vrèman, yo travay, enben jounen jodi an la a, yo pa regrèt. Ke yo te rete, yo te pran tan, yo te travay, enben y ap delivre bèl machandiz. Donk, se te Bipe Chen Ofisyal, donk pou yon ti rale, pou yon ti rapèl sou zafè m, de sa w pa t konnen. Donk, n ap remèsye tout moun de manyè jeneral, mèsi, mèsi, mèsi paske ou ti rete gade videyo a, pataje l e abòne. Donk, sa fè nou plezi anpil. Kanta mwen menm, m ap di babay e n ap revoye ankò nan yon lòt videyo.